Salut salut mes frères et sœurs non mwen se Sandra bienvenue nan konprann pawòl la jodi a nou pral pale de istwa Ruth liv Ruth la te ekri nan peryòd jij yo otè liv la absan men anpil teolojyen panse ke li te kapab ekri pa pwofèt Samuel nan istwa sa nou pral wè 3 garçons 3 lanmò e 3 veuves. Otè a kòmanse istwa a avèk yon mesye ki rele Elimelèk, moun nan famiy Efra, nan lavil Betleyèm, nan pati tè ki pou branch famiy Jida. Yon jou, mesye a leve, li pran madanm, ke non li se te Nawomi, avèk de pitit gason ki te rele Maklon ak Kiljon. Yo te mouv nan peyi Mowab. Paske yo te gen yon grangou ki te tonbe sou peyi Izrayèl. Pandan fami sa a te refijye yo nan peyi Morab, Elimelèk te vin mouri e li te kite madanm li Nawomi avèk de pitit gason yo. De mesye yo te vin rive marye avèk moun peyi Morab. Yonn te marye ak yon fi ki te rele Opa e lòt la avèk Ruth. Sa k vin rive de mesye sa yo? Yo te vin mouri tou, epi Nawomi, manman yo, vin poukont li. Men pandan Nawomi te nan peyi Mowab, Nawomi vin deside l pou l retounen nan Jida, e li te di medam yo pou retounen lakay yo al jwenn paran yo, paske pa gen enterè pou yo ale avèk li. Se pou yo rete nan peyi a epi pou yo jwenn yon lòt gason pou fè vi yo. Se konsa Opa vin di Nawomi orevwa e li retounen al jwenn fanmi l. Men Rit pa t dakò pou l kite Nawomi pou kont li. Rit di Nawomi, Tanpri, kite m ale avè w. Kote ou prale, mwen prale avè w. Kote ou rete, m a rete avè w. Moun pa ou va moun pa mwen tou, Bondye wap sèvi a se li menm ma sèvi tou. E se konsa, yo de a fè vwayaj la pou destinasyon Betleyèm. Lè yo rive nan vil la, se konsa anpil moun te sezi wè Nawomi, e yo tap mande èske se Nawomi sa a tout bon, e se konsa Nawomi te di yo, Non, pa rele m Nawomi, rele m Mara pito. Mara ki vle di bitter paske Bondye ki gen tout pouvwa a fè m soufri anpil. Lè m te isit la mwen te gen tout sa m te bezwen men jodi a mwen retounen san anyen. Poukisa nou oblije ap rele m Naomi toujou apre Seyè a fin vire do ban mwen? Next, Ruth te soti pou l al chèche travay. Li vin rive nan yon jaden yon mesye ki rele Boaz ki se moun ke Nawomi konnen, ki te soti nan menm fanmi mari l. Lè Bowaz rive nan jaden an, Bowaz mande kontwolè a, Ki jèn ti dam sa a? E kontwolè a reponn li, Se Rit, li soti nan lòt peyi, Mowab. Avèk Nawomi. Apre sa, Bowab apwoche Rit, li di, Ou pa bezwen al travay nan lòt jaden pou ranmase tèt lòj. Ou mèt rete nan jaden sa a bò kote lòt medam ki isit la. Tout kote w ap travay nan jaden an, ou mèt suiv yo, mwen ba mesye yo lòd Pou yo pa nwi ou. E lè ou swaf, wa bwè dlo nan kanari yo plen pou sa. Rut bese jiskatè e li reponn Boaz, Poukisa mwen jwenn favè nan men ou? Pouki w'ap fè tout bagay sa pou moun ki pa menm ras avèk ou? Boaz reponn, Mwen tande sa ou fè pou bèlmè ou depi mari ou te mouri. e mwen konnen ke ou kite paran ou avèk peyi kote ou sòti, e ou vin nan mitan yon lòt pèp ke ou pa menm konnen. Pou yon lòt fwa ankò otè a montre lòyòlti Ruth nan istwa a. Apre sa a, Boaz beni Ruth pou lòyalti l ankò anvè Nawomi. Boaz te pase travayè yo lòd pou kite Ruth ranmase tèt lòj e piga pèsòn moun ba l pwoblèm. Lè Ruth vin retounen lakay li, li di Nawomi ke li te travay nan jaden yon mesye ki rele Boaz, e Nawomi te kontan paske li konnen ke mesye sa a se fanmiy deprè li ye. Se yonn nan moun ki responsab enterè famin nan. Nan epòk sa a ann Izrayèl, se te nan kilti yo depi yon moun mouri epi li kite madanm ak pitit, se te responsabilite famin ki pli pre a pou l marye avèk vèv la pou l pwoteje famin an. E se la nou wè ke otè a kòmanse montre koneksyon between Ruth avèk Boaz. Apre yon tan, Nawomi wè li te lè pou Rit ta chèche yon moun, e li wè Bowaz kòm yon bon opòtinite pou sa. Kounye a Nawomi di Rit, Ok, listen to me. Men kisa ou pral fè aswè a, ou pral benyen, pafime kò w, abiye w byen bèl pou ale kote ou te kounye a. Piga ou kite Boaz konnen si ou la. Tann Boaz fin manje e byen bwè, epi li lage kò l yon kote. Kounyeya, lè Boaz vin lage kò l yon kote, se konsa Ruth fè sa a Nawomi te di l fè a. Ruth avanse dousman epi li leve pwent dra ki te kouvri pye Boaz la, epi li kouche la. Vè zòn minui, Boaz vin pantan e li gade li wè fanm ki kouche nan pye l la, pi li mande, Ki moun sa? Epi Rit reponn, Se mwen menm, Rit, sèvant ou a. Voye pwent dra sou mwen, ka mwen konnen ke se yon famiy prè ou ye e se ou menm ki responsab pou w pran swen mwen. Men mwen menm, mwen vin jwenn ou. Bowaz di Rit, Benediksyon Senyè a avèk ou, mafi. Sa w ap fè la pwouve lòyalti w plis toujou pou famiy sa a. Sa ou di a se vre, se yon famiy pwè mwen ye e mwen responsab ou. Men, gen yon lòt mesye ki nan famiy nan ki famiy ki pli prè toujou. Ou mèt dòmi la E demen maten m ap mennen ou pou w al wè l, pou m konnen si l vle pran responsabilite sa. Si l dakò, m ap byen kontan pou ou, men si li pa vle, mwen pwomèt ou devan Bondye ki nan syèl la, m ap pran responsabilite a. Demen maten, Ruth retounen kote Naomi e li eksplike l tout bagay. And then Naomi di l, Pran pasyans, ma fille. Jis rete la, Epi pou nou wè kòman sa pral pase. Boaz pa t repoze jodi a til bagay sa regle. Later on, Boaz vin rankontre avèk fanmi ki pli pwòch la devan dis temwen pou l mande èske li enterese pou l achte tè ke Nawomi ap vann nan, ki enkli pou marye avèk Ruth. Mesye a refize acha a e li di Boaz. pou li achte pito. Paske li menm li pa dakò pou l marye avèk Ruth paske li konnen ke sa ka vin kreye pwoblèm pou pitit li. Apre sa, Boaz dakò pou l fè acha a devan tout temwen yo. E se la otè a konkli istwa. Boaz avèk Ruth marye, yo vin fè yon pitit gason ki pote lajwa nan kè Naomi. Yo rele pitit gason an Obed. E se Obèd sa a ki vin papa Izayi. E Izayi, se li menm ki te papa David, ki vin wa ann Izrayèl. Nan istwa sa a, nou wè kòman Bondye restore Nawomi atravè Rit. ki se te yon fanm vèv, yon imigran, de li nou vin jwenn yon wa, le roi David, le roi de Juda. Mèsi pou tout moun ki tap swiv nou na kite comments or kòmantè, abone or subscribe, pataje or share e pa bliye click on the bell for notifications. Se te zanmi nou Sandra, au revoir à la prochaine!